Mezanmi, dwe Ayiti a, se yon tach de nesans li ye. Se yon tach natal. Se tankou yo konn rele sa yo siy, yo konn rele sa yo anvi. M pa di sikatris. Sa k fè m di nou sa, nou gen prè de 15 milyon abitan k ap viv an Ayiti, ki se Ayisyen Ayisyèn. E nou gen prè de 5 milyon ki repati nan 4 kwen planèt la. Nou tout konn pwoblèm ki konfwonte koz imigrasyon, imigrasyon volontè, imigrasyon obligatwa, nou tout konn bagay sa yo deja. Men sa m vle raple nou ki se Ayisyen ki se Ayisyèn. Odebi nou pa t chwazi pou nou te Ayisyen, ni ayisyèn paske 99,9 pousan nan nou se natal, nou se ayisyen de nesans. La nati deside kote nou ap fèt. Nou menm nou deside kote nou vle viv, kote nou anvi viv. Bon m pa konnen eske si nou te gen chwa pou nou te deside si pou nou te fèt an Ayiti nou ta deside. Men pa kontr la reyalite nou fèt an Ayiti. Anpil Ayisyen, anpil Ayisyèn, lè yo rive nan yon peyi etranje, yo vle pou yo sispann sa yo ye a. Fò m di nou klè ke nou p ap janm ka sispann sa. Nou p ap janm ka sispann Ayisyen, nou p ap janm ka sispann Ayisyèn. Yon rezidans. On paspò etranje pap ka fè nou sispann ayisyen. E chak fwa nou plis kache idantite nou, se chak fwa nan lespri nou nou ayisyen pi plis. Chak fwa nou panse son konotasyon negativ, se chak fwa nou vin san fwa pi ayisyen ke tout moun. Solisyon an Se pa sispann pale kreyòl. Se pa enpeche pitit nou pale kreyòl. Solisyon an, se pa demake kote ki gen lòt Ayisyen. Ou leve chak maten ou joure Ayisyen, ou leve chak maten ou pale Ayiti mal, sa pa fè de ou yon lòt bagay ke Ayisyen. Donk, lòske. Ou itilize tèt ou, may ou, lespri ou, tan ou pou kritike, pou pale mal paske w nan yon peyi etranje pou pale sa k pou ou a mal, de fèt, ou ka sispann tout bagay. Men yon sèl jan pou w ta sispann Ayisyen, se mouri pou w mouri. E la ankò, w ap mouri antanke Ayisyen. W ap mouri avèk mil paspò nan men w, men wap mouri antan ke ayisyen. Paske, peyi ki ba w paspò a konnen se yon ayisyen li bay paspò a. Peyi ki legalize w la, ki di w ke nan li ba w nasyonalite a, li konnen w pa natal. Li konnen w se yon ayisyen, li ba w yon nasyonalite pou fonksyone mye, pou viv mye. Men, o kondisyonèl. Kèlkeswa peyi ou gad ou wè ou gen sitwayen, citizenship la nan men w lan, gen kondisyon pou pèdi l. Men pa gen ankenn kondisyon pou fè w sispann Ayisyen paske ou ne ann Ayiti. Ou gen Ayisyen nan san w, nan kwomozom ou, nan po w. Ou mèt douko Janm diw la. Ou mèt chire ak de nesans lan. Ou mèt pat rekonèt, ou mèt te nye paran w ki te fè w an Ayiti. Ou mèt inyore paran w ki te Ayisyen paske ou ka pa fèt an Ayiti. Ou mèt pa janm pale kreyòl. Ou mèt pa janm pase bò kote k gen Ayisyen. Men ou Ayisyen, ou Ayisyen nèt. So konnya m pa konnen ki pwoblèm ou pral gen avèk kreyatè a dèske l te chwazi fè w ayisyen. Men eseye pa bay paran w pwoblèm. Paske yo menm yo te fè yo ayisyen. Donk yo menm yo fè w ayisyen. Si sa rive ke ou pran mepri akoz de koulè w, akoz de nasyonalite w, Peyi dorijin ou, peyi ou, peyi zansèt ou, kounye a la, ou gen yon bagay ki senp pou w fè. Ou pral travay pou w jwenn valè yo. Paske ki sa k pase? Yo gade nou mal yon fason, lè nou rive nan peyi etranje, nou eseye respekte tout valè, tout nòm ki genyen yo. Pa kont, lè nou rive nan pwòp peyi pa nou, nou soti pou nou fè tout dega yo. Pa egzanp, ou pap janm nan peyi etranje pou wè ke ou vle e jete fatra nan lari. Men lè w nan peyi w, an plis w ap jete fatra nan lari, ou vle konstwi sou twotwa, ou vle kouri machin san plak, san pèmi de kondwi, ou vle joure tout polisye, anyen pa bon pou ou. Tout sa ke ou pa t aksepte l lakay ou, lè yo fè l lakay lòt moun, ou wè l bon, ou bat bravo pou li paske se etranje ki fè l. Mezanmi, pou m raple nou, leve chak maten, joure Ayiti, joure Ayisyen, di Ayisyen gen tout defo, yo pa bon, sof ou menm petèt, joure dirijan Ayisyen, pran rezo sosyo, vann move imaj de sa k ap pase an Ayiti. fè pwomosyon pou yo de fèt ou ayisyen ou ayisyen nèt e tout sak lèd ou di sou do ayiti tout sak lèd ou di sou do ayisyen premye moun li chita sou li a se ou paske se nan bouch ou premye soti e se sa ou ye paske si w te gen yon ti kal bon sans lòske w wè yon moun ap pale ayisyen mal ou tap premyeman fèmen bouch ou. Aprè sa w reflechi, ou t ap eseye defann tèt ou. Paske moun ki pale Ayisyen mal la, se ou, ou k tande l la, se ou dabò l pale mal. Moun ou wè k joure Ayisyen, ou menm ki tande l la, se ou dabò l joure. Paske ou mache ak tout idantite w. Sila ki gen chans viv lòt bò yo, w ap mache, ou wè divès kategori de nwa. Men, lè w rive sou Ayisyen, ou prèske rekonèt li. Pou otan ou gen on kontinan k ap bay prèske moun nwa, ou annik rive sou Ayisyen, parèy ou, ou anvi, ou prèske rekonèt li. Bon, pou demoutre w ke se yon tach natal, se yon tatou natirèl, ou ka chwazi pa fyè. Mwen menm mwen chwazi fyè mwen menm. M pa gen ide chanje l, m pa panse chanje l, e li enchanjab tou menm si m te gen foli a menm lè m te gen paspò tou lè peyi di mond nan men m de fèt mwen se ayisyen m ap rete ayisyen donk ou gen dwa w pou w chache paspò tout peyi mwen menm m gen dwa pa deside chache paspò okenn peyi ou gen dwa w pou w Viv kote w vle sou latè depi w gen posiblite. Men ou pa t chwazi kote w t ap fèt la. Se sa lanati te deside enpoze w li. E la ankò, m di w sa deja, se pa sèl tè a. Li fè pati de san an. Li gen tè a, li gen san an. Ou fèt sou tè, ou se Ayisyen. Ou gen san an, ou mèt fèt nan yon lòt planèt, ou se Ayisyen. Donk. Viv avè l, apresye l, renmen l, nou konn tout chaj ki chita sou do l, nou konn tout difikilte lè w se Ayisyen ou andire. Men, yo pa ou aza. Nou konnen n ap pote pouwa lendepandans 1804 la sou do nou. Nou konnen tout konplo tout hèn sa yo se pou lòt emisyon pou n pale de yo ki gen kont nasyon an men de fèt nasyon an pap peri Ayiti pap peri tout sa nou wè k ap fèt tout konplo k ap fèt yo pase atravè nou menm anndan edikasyon anndan estrikti leta yo kraze enstitisyon yo fè pwomosyon aprann nou rayi Ayiti Kòm kwa ke Ayiti se lanfè, peyi etranje se paradi, ki sè pa vrè ditou. Ayiti pa p peri. Eta nou wè Ayiti ye la a, konplo, tout sòt de konplo, Ayiti pa p peri, Ayiti ap ret vivan. E on jou, anvan lontan, moun ap chache fyè pou yo di yo se Ayiti. Anvan lontan ayisyen, pitit ayisyen ap chache wout kay yo. Ap chache wout lakay yo pou yo retounen lakay yo. Sa k ap vin viv lakay yo, sa k ap vin vizite lakay yo, sa k ap vin fè vakans lakay yo. Lakay se lakay. Fòk nou gen bon dirijan, fòk nou gen ayisyen konsyan, fòk nou gen ayisyen konsekan e enpòtan ki pou fè pwomosyon pou Ayiti. E tout Ayisyen, ni sa ki an Ayiti, ni sa ki nan kat kwen lòt mond lan, gon fason yo kapab ede Ayiti pou l soti nan sa l ye a. Se pa kouri, fui lespri ou. Non. Se pa fè sanblan ke w pa Ayisyen w se lòt bagay. Ou wè la a, premye moun ou twonpe se tèt ou. E ou ka twonpe tèt ou, Anpil lot moun konnen w yo wè w twonpe tèt ou paske sa w ye a ou sa nèt ou janm gade ou mouton pye kokoye w al keyi yon kokoye lè w rive son joumou w jwenn pou keyi oubyen son on melon w jwenn pou keyi on kalbas. Kokoye fè kokoye, melon fè melon, Ayiti fè Ayisyen. Lòt peyi a san m pap fè, e pa pou yo m ap pale m pap site non yo, yo fè sa w wè yo fè a men Ayiti fè Ayisyen. That's it. Pwodui w la se pwodui Ayisyen l ye. Ou pran pye kokoye a, w al plante l nan Nò, w al plante l nan Sid l ap fè kokoye. Donk lè yo pran w kèlkeswa kote yo mete w la w ap fè Ayisyen. Detwonpo si w panse sa w fè a se joumou li ye. Ou te joumou? Si w se melon, se melon ou fè. Si w se kalbas, ou fè kalbas. Si w se joumou, ou fè joumou. Ou se Ayisyen, sa w fè a se Ayisyen li ye. Ou mèt pa t janm montre l yon mo kreyòl nan vi l. Li se Ayisyen de fèt. Paske l se san w. Sa w ye a se sa l ye. Detwonpe w. Sispann twonpe w. Si w gen yon bagay pou w fè, goumen pou w wè, poze tèt ou kesyon kòman w te ka ede Ayiti. jwenn glwa li, jwenn onè li, jwenn fyète li. Men kouri pou li a, ou pap ka kouri. Tout kote ou kouri, l ap kouri dèyè ou. Kèlkeswa peyi ou kouri pou Ayiti, Ayiti a kouri dèyè ou, gen moso Ayiti a nan ou. Moso Ayiti a nan ou. Dakò? Moso Ayiti a nan ou. Chak lè ou pale l mal, konnen premye moun ou pale mal se tèt ou. Chak ou kritike l, premye moun ou kritike se tèt ou. Men chak tou ou pale byen de li, ou ba l glwa, ou ba l valè, se tèt ou ou valorize. Chak ou pale byen de Ayiti a, se pou tèt ou pale byen an tou. Donk, pati negatif ou pote kont Ayiti a, se kont tèt ou pote l. Men lè w rale enèji pozitif la tou, ou rale l sou pwòp tèt pa w tou. Paske lanati menm konnen w, idantite w se Ayisyen. Mond vizib la, ou ka eseye twonpe l, men mond espirityèl la konnen ke ou se Ayisyen. la nati, Dye chwazi pou te ayisyen, ou ka fè tout lòt strateji pou jwenn on vi meyè se dwa se byen se byen se bèl bagay lè w ap pwogrese lè w ap avanse nan lòt peyi ou se bèl bagay w ap konnen ou son ayisyen ki pwogrese nan lòt peyi ou son ayisyen ki pwogrese aletranje dat sèt mwen se ayisyen. Aprann sa byen. Ou se Ayisyen. M raple w sa, ou se Ayisyen. M konnen video a ka fè w mal, li ka fè w tris, men m ba w verite. M raple w ak yon verite ou te konnen. Yon verite w ap eseye kache alenteryè de ou menm menm, sèlman paske ou siyen, ou prete sèman, ou fè yon seremoni. Ou gen yon lòt, yon lòt dokiman de vwayaj. Yon paspò se yon dokiman de vwayaj. Yon paspò pa fè w yon moun, li pa fè w sispann yon moun. Si w pa t moun, yon paspò pa p fè w moun. Si w te moun tou, yon paspò, absans yon paspò pa t ka fè w pa yon moun. Yon paspò pa fè w pa Ayisyen. Yon paspò se yon dokiman de vwayaj epi yo rekonèt ou anndan yon peyi pou w jwi yon ansanm de privilèj e ou gen yon dwa politik tou. Limite men ou gen yon kantite de dwa politik anndan peyi a. Se sa l ye. Men de fèt, sa k pwodwi w la, se sa w ye.